Allo fanmi bèl moun gwo salitasyon pou nou tout byenvini sou Cherika BBF e byenvini nan nouvo videyo sa ki pa nan okenn kategori se yon lòt videyo kote mwen ap pale ansanm avèk nou non nou ap enjoy jodi a e pou m fè sa mwen pa pou kont mwen jodi a mwen ansanm avèk Cavalier Paul Carme ki se. Ou mèt avanse, ou mèt avanse. Ki se kavalye volkam. E, Jude. Mm-hmm. Vwala, jodi a nou pral fon ti jwèt. Byen fasil, byen rapid, paske nou konnen m pa vle fè videyo a twò twò long. E, nou konnen deja, mwen son moun ki gen jounal, mwen chaje jounal. Si nou rete konekte ansanm avèk mwen, n ap wè sa, mwen te pale de sa on fwa. Sou paj Instagram mwen, mwen te pale de diferan jounal m genyen, nan ki okazyon m te genyen yo, sa l vle di pou mwen, eksetera. Enben, jodi a, men sa n ap fè. N ap ouvri jounal nou sou yon paj konsa. Epi n ap li, n ap bay moun nan, n ap bay moun nan verifye sa k ladan l. Si nou twouve li pa fèt pou l li, si gen twòp sekrè k ap devwale, si gen twòp bagay k ap di. Nap bwè dlo sèl. Men gode dlo sèl mwen yo deja la. Nou mèt fèm konfyes. Dlo a sale. Ok. Li telman sale. Li plis sale no. Li gen ti kalke la dan. An ba mwen si nap wè. Non se kalke yo gen. Vwala.
Vwala vwala. Mwen. Bon. Li menm menm menm. Kom tout jounal pal yo pa la. Li gen lot ti kanè. De lot ti bay moun fou bay foli. Se byen malere. Nan la fè jwet la. San mafèt men. Mwen menm sa e 3. Sam jwenn yo lòt m kwè m gen 2 lòt ankò m pa wè kote yo ye matmwazèl sa toujou ap ranje di kou li foure yo yon kote kote gen pil liv sa yo nou wè li mete yon kote m pa jwenn yo mwen menm sa fòk ou di moun yo sa mwen menm sa te
mwen menm ok

Ok an ale nap komanse tou swit sa e kanè pam yo limena sa li menm m wèl ouvri tout pal yo la ben li kite wap fèmen yo sèm ok je la tiens eske eske se paske ke se la lal komanse wi ya de gribouyaj yo se ka ye paske de konse li fè sa se ka ye ki gen gribouyaj de bagay de ti bagay pèsonèl etc donk map mete fèy sa la epi sa son kanè.

Nou tout gen kanè nou prè, sa ye 3 pa m yo ki se 3 jounal mwen, sa se te nan peryòd 2016 m kwè, 2016, 2017, sa se 2018, sa se jounal aktyèl mwen. Ou pa beye fè prezantasyon pa w yo menm paske pale yo yo menm yo varye, ti konprann? Wi, sa se yon kanè, yon ti.

Ok.
Woy wap fè video a twò long kontinye pitit. Mwen fini fini. Si mwen fè sa m gen kem gen. Sa se yon ti on monè. E je di kayèl ban mwen nou wal fè toto palmi si nou konn kiyès kap komanse. Sa wap pran. Fas. Pil. Sa te tande m di tonton palmi ou menm ou di fas pil. Toto. E toto se fa. Depi manzè damou l sot. Ok nale.

E tou pre lakay la ki sanse vwazen kote m rete a donk e san mwen tou pre. Vwala. Wi nap kòmanse. Vrèman vrèman nap kòmanse. Ban mwen kote w ye. Ki paj ou chwazi la? Nimewo 36. Iih.
Ok. Ok vas-y Bonne lecture Bonne écoute Men lecture la m te bliye di sa lecture la pa dwe depase 1 minute M pral chèche yon bagay pou m fè minuteur Ok nou prale men li Men minuteur la 1 minute On y va Tom 27 onzyèm mwa 2014 2 zè 57 PM Men sa map chache se jus bon zanmi ki konprann mwen ke j'aime beaucoup ak ale ki mwen pataje tout sam gen nan tout sans je fè tou bah mwen te genl men mwen perdul se konsa ke la ekri ale non y a encore 27 on se mwa 2004 2004 2014 zik yo 8 tanm e se yon bon baz tout sam bezwen. Mwen jwenn nan menl li cool trip brillant anfòm li toujou la pou m etc li gen 20 ans oh merde 27 11 mwa 2014 6h36 PM Tom li kontan wèl byen lol menm si se 30 secondes. Humm li kontan wèl byen Zoli

Ok Ok Sa se de bagay ki vreman Ok Alonzi Tu peux y aller Eeh se sa Eiffel sa mwen janm Ale non Men pa bwè atò Gade M te gen pou m te di w sa M pa rive enskri nan konkou FACH la M te enskri an liy men lè m al fè depo pyès yo matyè bale Bagay la te sakaje m Dlo kouri nan je m Mwen rèv mwen pou m konsil tan nan kominikasyon osinon doktè pase devan je m. Tankou yon lafimen k ap fann. Osnon m te wè rèv la ki ale pi lwen toujou men ofinal m te vin reprann mwen. Pandan m te sou wout pou mwen ale nan yon repetisyon, m resevwa yon mesaj. Whatsapp. Se yon foto tèks mwen ki soti nan yon rekèy kolektif an Frans. Istwa a long. Men m te vin sonje, 1 m nan fakilte kanmenm donk m gen posiblite apwofondi fokis sou etid la.

An al nan sa paske m souvan ap ekri men genlè m gen enpresyon mwen sa efase ba yo paske wè li kòmanse la paske e pa nan tout ba yo e la l kòmanse so m ap ouvri l la apre sa pou m chwazi. Lòt paj yo se yon tèks m ap ekri sou yo dòk. Manzè fò m di nou sa manzè ap etize sikoloji. Li pran m kòm kobay. Tout devwa yo bay mwen. Tout devwa yo bay mwen zè. L ap fè tout kamarad li yo konnen m. Tout pwofesè li yo konnen m san yo poko konn ki sa. Bon, m konn al nan fakilte la. Sa vle di gen moun. M pa renmen sa non baz. Qu'est-ce que j'y peux moi?
An ale fwing.
An ale, an ale.

Bon epa batay non jenosid Rwanda epi jou sa ou te ka wè jou samdi maten an m te leve m te nostaljik vre mwen m te kriye tou paske se de fanm ki vive sela epi bon
antouka se te wè nou pa bay eksplikasyon sou sa nou li yo sinon nan premye sa ou te li a m te ka di se yon sot de mesaj yon jenòm. Nou vle m kontinye istwa a? Ou vle m kontinye? Wi. Ou gen yon moun ou te renmen. Li gen kwoch, li gen kwoch talè.
Li bon zè gen kwoch, li gen sou menaj, li gen sou kwoch. A manti, pa bay manti sou mwen. Tout moun konnen mwen men m pa nan bagay kwoch lan ankò. M renmen w, m renmen w, m fini. Kwoch ou, moun yo kwoch sou mwen. E sa, e pa. Ann pase nan twazyèm pati a. Kiyès nap kwè kavalie polka ou byen yon zen. Mwen nap kwè evidaman di nou nan kòmantè a epi si nou renmen video sa tip de video sa yo pa ezite dim epi like kòmante pataje abone wi nap kontinye.

Moun ki konnen m yo toujou ap mande m si m byen, si m pa panse a blese osinon fè tèt mwen mal tankou lontan ankò. De moun tankou tonton m ak yon gran kouzin m te konn rele matant. Moun sa yo te konn nan ki pwen m te konn santi m mal, ki jan m pa t janm rive ka jere delesman ak kèk lòt sitiyasyon difisil ki ta pouse m a gen tandans swisidè. Kounyeya, gen lòt moun ki konn dekouvri sa lakay mwen. San m pa di yo sa. Gen lòt tou ki sezi dekouvri sa. O bagay yo gen dat wi. Sa e te 5 mas 2022. 3, twazyèm mwa 2022. Jodi a se 3 me. Ou mèt kaka. Me se senkyèm mwa. Pou sila ki pwòch mwen yo, ki konnen tout sa m te viv nan jou sa, ap rapid vit ka idantifye l. Ebyen nan jounen 3 me 2010.

Epi fòm di nou sa son dlo sèl ki fre ki fè nan ti dlo fre. Mesye pa pwèl! Li pa pwèl! Li pa pwèl! Li gen li sa! Li pa pwèl! Li pa pwèl! Wap pwèl! Pwèl pwèl! Pwèl! Se pa di li ki blòdè sa! Nan sèl sa yo di pwèl la siye menn! Men oh! Yon bèl gòje! Map fon short!

Avec qui je parle chaque jour? Bon, je peux dire qu'il me courtise et je l'aime bien, mais je ne sais pas, je ne sais pas s'il est sérieux, si se pa yon truc li bezwen. Hier soir, m di li ke m. Love. Ke m love li, but, m pase pale fransè, kreyòl, anglè. Li but, m ap fè yon jan pou sa pa parèt enpòtan pou mwen e pou li menm tou pa pran sa pou anyen, koz m poko pare pou sa. E wi, Moi et lui continuons de parler et maintenant on va travailler ensemble chez Monsieur Cameau. Merde!
Là où je prends les leçons particulières. Il dit que. Mwen panse m ta pral fè dezòd kay. Ah oui. Ou pa di dat la. Sa e ti bagay. 13 sekyèm mwa 2014.
Wi. Bagay 2014. L ap jete fot lan sou lajenès. Manti.
M ta pral di l ap frape lontan.

Nan lane 2021 an, m te fè yon erè. M rele li erè paske moun nan te oze poze m iltimatòm pou m kite. Ok, hey hey, wouyy! Atè m ta pral. Misye, se sa m pa ka eksplike a wi. Donk misye al anba rapid vit. Epi mwen, se pa t serye tou lè m vin reflechi. M wè se te yon gwo kaka m fè, m te fè. Misye vin dekouvri sa, ah! Sa te kreye yon pakèt touman lakay mwen ki tou pral vin akouche yon ensètitid nan lanmou. Misye pou mwen anpil, li reprezante anpil pou mwen, anpil fi t ap wè se yon gwo prèv renmen, tou kòm mwen wè sa tou. Men jan m di w lan, ensètitid yo la, menm lè m ap fè lanmou tou yo pi prezan, petèt se paske li manke klè ak mwen. Antouka, Depi aprè istwa sa, m deside m pa nan koze sa yo. Mennaj mwen sifi m, m pa pafè, ni tou m pa di m pa gen lachè fèb, m sòti ak moun, wi se yon zak twonpri, men sa rete la. Non, non, non, non! Se dik dik donk! Alo, alo! Kat! An nou refè l ankò? An la!
E pa aswè a non, nenpòt lòt lè. Ok, an lòt lè. Si nou dakò pou nou refè menm sijè sa ankò, pa ezite fè m konnen l ankò. M panse fò nou ta pi serye oubyen?

Mwen te kontan sa k t ap fèt lan la. Paske m te anvi sa. M te vreman anvi sa. M pa p kache sa. Epi w pa t janm di m sa? Ay men m t ap kaka. M te anvi sa. Men m te byen renmen sa tou. Fò di w pa bwè dlo sale a wi. M bwè li men. M bwè l. Dayè, jel estoma de lè talon. M te deja genyen l nan lè talon wi. Epi.